Gen de rèv depi w fè yo, menm si ou se yon fanm, menm si w se yon gason ki pa t janm kapab posede pitit, ebyen ou mèt kwè ou pral genyen li byento. E menm si w ta wè nan moman ou fè rèv sa a, w ap eseye, ou pa janm ka genyen, Son fason depi ou fè rèv sa yo m pral esplike w la, gid spirityèl ou yo vin anonse w depi w rete konsantre sou yon travay spirityèl oubyen medikal pou genyen timoun sa, wap fini pa genyen l yon jou. Premye rèv la se lè ke w reve wè w ansent. Wi, rèv sa gen anpil entèpretasyon ki kache ladan l oubyen gen anpil entèpretasyon sou li. Men reve yon fi ansent, sitou si fi a nan enkapasite pou l ta tonbe ansent, se yon rèv ki pote anpil espwa lakay fi sa, oubyen pote anpil espwa pou fi sa, paske si l rete nan yon pwosesis espirityèl oubyen medikal, gon chans pou l arive fè pitit sa. Se vre m konnen w gen dwa di, ou abitye tande, ke depi w reve ou ansent, rèv sa a anonse yon nouvo chapit. Wi, rèv sa a anonse yon nouvo chapit, oubyen yon nouvo paj ki pral ouvè nan lavi w. Nouvo paj sa a, li gen dwa yon delivrans, konsa tou, li gen dwa yon blokaj sa pral depan de sitiyasyon aktyèl w ap viv la. An n pran egzanp, si w se yon moun ki te konn ap plede batay pou tonbe ansent, ou pa janm kapab ansent. Lè yo pale de nouvo chapit, sa sa vle di pou ou? Sa vle di yon chanjman ki vin bay ou yon chans pou w ta vrèman tonbe ansent. Anpil fwa tou rèv sa sinifi delivrans. Enben delivrans lan pou ou si w gen yon timoun w ap santi ou delivre. Sa se yon fason pou m esplike w ke nenpòt jan ou ta fè rèv ou ansent l ap toujou pote yon bagay ki benefik pou ou. Si w se yon moun ki t ap chache travay, reve w ansent, sa se yon delivrans. Si w se yon moun ki toujou bloke, reve w ansent tou, sa se yon delivrans ke l ye. Men chak delivrans yo vini nan fason pa yo. Dezyèm rèv ki anonse gwosès lan se lè w reve ou toujou gen yon ti bebe nan men w, ou wè yon moun pote yon ti bebe fo kado. Enben rèv sa a tou li anonse timoun, men e pa timoun jan w panse a. Rèv sa a anonse timoun, men se yon timoun ki gen pou vini, men se pa yon timoun ke ou pral jwenn dan limedya. Pa egzanp, rèv gwosès m sot esplike w la, majorite fwa moun fè l ki vin konsilte m, tousuit aprè, yo vin rele m, yo di m wi, yo tonbe ansent. Sa konn fèt aprè yon mwa, de mwa, twa mwa. Men lè m konsilte yon moun ki toujou wè yon po ti bebe fè l kado, oubyen yon ti bebe sou ponyèt li, sa konn pran maksimòm ennan anvan moun sa a tonbe ansent. Tout rèv m ap esplike w la, se pa paske m tande moun ap di yo ki fè m di yo, men se rèv m travay avè moun sou gwosès epi aprè se rèv sa a yo vin fè. E lè yo fin fè rèv sa a, yo toujou tonbe ansent an reyalite. S on fason pou m di w konsa ke ou menm ki s on gason, ou menm ki s on fi, menm si ke ou wè madanm ou poko ka ansent, oubyen menm si se ou menm ki fanm nan, menm si w wè w poko ka ansent, depi w tonbe nan fè rèv sa yo trè souvan, ou mèt konnen timoun sa pa lwen. E gen lòt moun tou, souvan, ki ansent, men k pa janm kapab rive kenbe timoun yo. Èske w konnen nan majorite ka, se pa lefè ke ou gen yon pwoblèm medikal ki fè w pa ansent, men se lefè ke ou annafè avèk yon antite, e antite sa a enpeche ke w genyen timoun. Anpil fwa, ou reve w ansent dan le mond astral, lè m pale de mond astral la, se lè w ap dòmi. Si pandan w ap dòmi, ou fè rèv ou ansent lan, enben èske w konnen anpil fwa w posede timoun sa a dan lemond astral vre? E se la a ou pral antre nan sa nou pral rele mari denwi oubyen fanm denwi an. Mari denwi an, fanm denwi an, se de zantite ki trè egoyis. Depi yo te gentan fin fè lanmou avè w nan dòmi e ou wè w ansent ou fè timoun nan, gen anpil posiblite pou gen timoun nan vre ki egziste dan lemond astral. Se youn nan rezon tou pou m pa bwouye w ki konn fè w wè ou avè yon timoun sou ponyèt ou e ou gen timoun sa a vre men dan lemond astral. Enben se antite sa a dèfwa ki konn vin kouche avè w. nan rèv la pou fè pitit pou li a, se li menm ki konn enpeche w gen pitit dan la reyalite. Se sa fè, depi w travay sou sa k gen rapò avè mistik pou ekate vye antite sa yo sou ou, ebyen w gwen chans pou gen pitit tou. Sa m ap di an l pa sèlman valab Pou fi yo sèlman li valab pou gason yo. Okontrè, pwoblèm sa konn plis kot gason an ke l kote fi a. Wi, ou gen dwa panse se ou menm ki pa ka ba mari w oubyen mennaj ou yon pitit, poutan se pa vre. Se antite moun sa a, mari a oubyen mennaj gason sa a genyen bò kote l k ap manifeste prezans yo, se yo menm ki enpeche nèg sa a gen pitit, pwoblèm nan se pa nan ou. Ou mèt al eseye deyò yon lòt nèg, voum, pitit ou ansent. Bap, wap ansent. Men depi avèl, ou pap janm kapab. Se yon fason pou nou di w, reve yon ti bebe nan men w, kit li fi, kit li te gason, yo anonse w sou yon avni. Men tou, rèv sa yo anonse pwosperite, rèv sa yo tou anonse deblokaj, rèv sa yo anonse chans. Sa pral depan de ki sa w bloke a. Èske w byen konprann sa map esplike w la? Si pa egzanp, Se travay wap chache epi w reve yon moun pou ton timoun ba ou. Se avni wi l pot ba ou. Se di l di w konsa wi ou gen chans pou jwenn travay la. Si son pwoblèm gwosès ou genyen, ebyen se di l di w tou ou pa lwen gen timoun sa. Twazyèm rèv lan se lè w toujou ap reve pwason. Men e pa nenpòt pwason non pwa preve a. Pwason frèch. Sa vle di bon pwason ke ou ka kwit, ke ou ka manje. Se pa pwason ki pouri, gate, oubyen k ap bay sant, oubyen k fè vè. Non. Pwason ke ou kapab itilize pou kwit pou manje. Oubyen tou, ou gen dwa fè rèv kote ou nan bato epi ou wè pwason ap swiv bato a. Oubyen ou wè w ap achte pwason frèch. oubyen tou wè pwason sot anlè, l ap tonbe. Depi pwason an frèch, l anonse de bagay. Premye bagay li anonse, l anonse pwosperite oubyen chans. Men, se prèske menm bagay la tou, paske imajine w si w pa ka ansent, ou reve pwason, li anonse gwosès tou. Anben, lè yo di chans, si w ta tonbe ansent, se pa chans li vin ye? Èske w wè nyans ki egziste nan rèv yo? Enben, reve pwason frèch la tou s on rèv ki anonse gwosès. Tout rèv sa yo, se rèv mwen di w ke m konstate e m konsilte moun fè depi yo pral tonbe nan peryòd pou yo ansent. E anplis tou, non sèlman mwen menm mwen viv sa m ap di w yo, E gen lòt moun ki pa mwen menm ki viv yo, ansyen, ansyen, ansyen yo. Èske ou konprann sa m vle di w la? Donk, reve ke ou wè pwason, bon pwason, frèch moun ka manje, enben rèv sa anonse de bagay, gwosès, chans oubyen pwosperite. Tout s on fason pou m di w ke pwoblèm ou genyen pa ka ansent oubyen pa ka gen pitit lan, Li son pwoblèm ki ka rezoud, paske yo pa tap janm voye sinyal sa a ba ou si yo konnen l pat posib pou fèt. Se sa k fè m di w gen de rèv lè w ap fè, menm si w wè sa w ap chache a poko ka rive, depi w konnen w te travay sou li e kontinye travay sou li, w ap jwenn rezilta a. Paske, antite k ap mache avè w la, lè m di w fòs ou, oubyen bitasyon w, oubyen lwa w, oubyen espri w. M pa konnen, paske m pa la pou m jije relijyon yon moun, fòs ou nan tout sa w kwè a. Depi l ka voye mesaj sa ba ou, se paske l konnen gen yon chans pou w reyalize sa w bezwen an. Èske w fin konprann? Kounye a ou menm, fò w pa antre. nan yon mouvman de plenyen, nan yon mouvman de chagren. M konnen l difisil wi. Sitou pou moun ki poko gen pitit ditou, ki ta renmen gen yon timoun. Epi pou yo nan sitiyasyon sa. Pa gen ankenn pawòl vrèman ke ou ka ba yo pou ka konsole yo. Men m pa vin la pou m konsole w, m vin la pou ede w konprann sèten choz, se ke depi w ap fè rèv sa yo, gen yon posiblite pou posede timoun sa. E gon posiblite tou pou reyisi. Paske m di w pwason an pa vle di gwosès sèlman. Li di richès, li di chans, li di pwosperite. Men ki sa k richès pou ou nan moman an? Eske se lajan? Eske se deblokaj? Oubyen eske se timoun nan? Sa vle di richès la, li gen pli, li, richès la. Kapab lajan pou yon moun ou menm se timoun nan ki richès ou. Èske ou byen konprann sa m vle di w la? Se sa w plis bezwen an, se li k pral richès ou. Katriyèm rèv ou kapab fè, e souvan fè menm, ou pa janm konprann sinifikasyon li, se lè souvan w ap reve dlo klè, rivyè ki trè klè, ou ka wè anba l, e trè kalm. Lanmè ki trè klè e trè kalm, trè bèl, ou ka wè anba l. Ebyen, depi w ap fè rèv sa, poko panse a lòt bagay. Panse avèk sa w bezwen an. Se yon fason, depi w ap priye sou yon bagay, epi nan demen, ou reve ke ou wè yon dlo bèl, dlo a kalm, san pousyè, san fatra, Menm bwè w santi w ka bwè dlo sa, ou mèt konnen ou sou wout pou jwenn sa w bezwen an. Men atansyon, si w te wè dlo a sal, plen fatra, li twoub, sa a se yon fason yo gentan ap di w konsa ke a, ou pap jwenn sa w ap chèche a paske bagay yo twoub pou ou. Konsa tou, depi dlo a sal oubyen twoub chaje fatra, sa pale dezòd ki gen nan lavi w, sa pale de twoub ki gen nan lavi w, sa pale de obstak ki gen nan lavi w, sa pale de malchans ki gen nan lavi w. Men wè dlo a kalm, pwòp, limpid, s on rèv ki anonse chans. S on rèv tou ki anonse, padesi tou, gwosès. Paske la l ap pale de eta emosyonèl nou, l ap pale de eta oubyen fòs. spirityèl nou. Donk, lè w fè rèv sa a yo, pa souzestime yo paske se rèv ki endike anpil bagay. Sonje ke dlo a deja, m toujou esplike w, dlo vle di sibtans divin e se pi gwo reseptak spirityèl ki egziste. Pa gen ankenn antite, pa gen ankenn espri ki desann parèt sou tè sa san l pa pase pa dlo. Se poutèt sa w toujou tande y ap di, dlo se lavi. Menm ou menm, pou w vini omond, ki bò w pase? Spèm nan, se yon likid li ye, se yon dlo li ye. Èske ou kòmanse konprann? Lè w tonbe nan vant fi an, w al viv yon kote ki gen yon dlo. E lè manman w kase lezo, sa vle di ke ou pral fèt. Sa vle di, de pasaj ou, de kòmansman, depi anvan w fèt, se nan dlo sèlman. Se dlo, dlo, dlo, dlo, dlo. Kidonk, ou pa ka reve dlo, pou pran dlo a pou yon bagay ki senp. Se sa k fè yo toujou di w tou depi w reve w ap travèse yon lanmè ki anraje, lavi w gen anpil difikilte, se pwoblèm, kalamite, soufrans ou pral andire si w pa gentan ap andire yo. Paske dlo a menm se nou menm. Pa gen anyen n ka fè san dlo sou latè. Menm pou n fè yon entèpelasyon, yon espri se pa dlo pou n pase. E depi nou wè dlo a sal, nou tou konnen sa n ap chèche a, nou p ap jwenn li. Vwala poukwa reve yon dlo kalm, m pa di dlo sovaj non, yon rivyè ki trè kalm, trè dous, lenpid, sa a s on siyn de gwosès. Senkyèm rèv lan ki anonse gwosès lan, se lè w reve yon nouvo chanm. Ou konn sa sa vle di? Se kòmsi w wè w gen lakay ou. Epi ou wè toutakou, ou nan rèv ou, ou wè y ap montre w yon ta de nouvo chanm, ou wè w posede yon nouvo chanm. Pa gen asòti de la. Se vre, reve w anfème, atansyon, m pa di reve w fèmen anndan yon nouvo chanm non, e pa sa m di. Reve w fèmen anndan yon nouvo chanm, kote ou pa ka jwenn espas pou sòti, pa gen ankenn pòt, se tankou yo. mete w nan yon prizon. Li pa anonse anyen pozitif pou ou, se pwoblèm l anonse, blokaj, difikilte l anonse. Men reve ke yon moun fè w kado yon nouvo chanb, oubyen w wè w nan yon nouvo chanb kote espas ou bèl, byen aryere, ou wè w ka soti, ou wè w ka antre lè w vle, rèv sa anonse gwosès. Donk, rèv sa yo, lè nou fè yo, nou pa bezwen pè yo. Se son de rèv ki anonse de bagay pozitif pou ou. Anbwase rèv sa, e si ou menm tou ou te gon bagay ou t ap fè, ou te rantre nan yon pwosesis, enben nan pwosesis sa ou te rantre a, kontinye rete ladan l. Menm si ou pa jwenn li jodi a, rezilta w ap chèche a, demen, apre yon mwa, de mwa, twa mwa, men rezilta sa a ap vini to ou ta. Paske, y ap anonse w sou li. Lè y anonse w sou yon bagay oubyen lè yo predi yon bagay pou ou, se di yo di w rete nan liy ou ye a, pa kanpe. Paske gen de moun ki konn prèske rive, yo dekouraje nan mitan wout lan, epi sa yo ta pral jwenn nan, yo pèdi li. Anben, rèv sa yo la pou di w kontinye batay e kontinye lite. Tèlman yo enpasyan, yo pèdi li. E menm vle w konnen, sa a gen posiblite pou l fèt. E anpil fwa m esplike w tou pwoblèm nan e pa nan ou antanke fanm li ye, se nan nèg ki ansanm avè w la, nan majorite ka yo. E sesi depi w rive lopital, ou wè doktè di nan kò a, pa gen anyen. ki ka enpeche yo resevwa yon timoun, se ke lè ou pa gen pwoblèm medikal ankò, ou plis gen yon pwoblèm spirityèl. Ok, paske gen de moun menm depi w avè l ou tou siyen pou w pa ka gen timoun, paske l gen yon fòs ki manifeste avè l, fòs sa a li menm li p ap kite l gen timoun paske l jalou. Se avèl sèlman poul gen timoun sitou pou moun ki toujou wè gen fi oubyen gen gason kap vin kouche avè yo nan dòmi menm jan yo ka sabote nenpòt relasyon ke yo genyen an pou yo pa janm kite w gon bon relasyon nan lavi w sou son fanm si son gason nenpòt moun ou jwenn nan toujou gon diskisyon raz ki pete anyen pa janm ka mache pou w sou pwen lanmou w anben se menm jan tou yap mete w an difikilte pou posede yon timoun.